Jodi a Istoryen Pluviose vini avèk yon emisyon pou nou ki trè spesyal. Emisyon sa li chita sou kiyès ou ye pandan ke ou se yon ètr vivan sou tè a. A chak pèsonaj, bebe, grandètr, fi kou gason, Nan jou w fèt la, nan dat ke w fèt la, ou gen yon lwa k mache ak ou. Nan plan ke w fèt la, oubyen nan dekan ke w fèt la, ou gen yon lwa ki mache ak ou. Donk, nou se pitit lwa yo. Se sa k fè. lè n ap fè manje lwa yo, lè n ap monte tab rityèlik pou lwa yo, ou wè se menm sa ou manje a, se li ou bay lwa yo, bannann nan, patat la, diri a, sela ve di, nou gon korelasyon. Men pliske nou gon korelasyon oubyen yon entèrelasyon, sa pèmèt ke nou santi lwa nou se anndan nou l sòti. Ankò map kontinye poum di nou, toutan nou poko ka konprann kiyès nou ye, lè lwa a li vin pale ak nou nan somèy nou, swa ou fon rèv, ou wè w kanpe bò yon rivyè, epi w wè gen yon fanm a ked pwason ki vin pote yon bagay ba ou, epi w refize l, enben mizè w pral kòmanse la lè w fè fanm sa a ki vin kote w ki se manman w dan lemonn espirityèl ki se papa w dan dan lemonn espirityèl pase moun yo ap fè nou konnen Bondye nou sa anlè a l ye piga n koute moun sa yo pa janm gon Bondye ki anlè tout Bondye se nan tè ke w ye a l ye. Se sa k fè, nou fèt nan tè a. Tankou jan mizik la di, nou fèt ladan l, n ap mouri ladan l. Nou pa gen pyès paradi ki an kèlke pa ke nou pwale. Paradi nou, se mond alada kote nou te soti a nan tè a e se la n ap tounen dans cette terre. Donk nou pa gen pyès kote nou pwale ki son lòt mond n ap tounen. Ebyen se sa ki twal de fon nou pou jodi a. Nou gen yon pakèt koze nou pral pale w la. Koze sa yo, se koze ki gen nanm, koze ki gen fon, koze ki gen lespwa, koze ki gen verite, koze ki gen limyè. Se sa k fè m toujou di nou, nou menm ki sou paj YouTube Vodou se lavi a, kontinye subscribes. Vodou se lavi. Peze ti klòch la pandan 2 fwa. Epi toujou forward emisyon yo bay zanmi w pou yo menm pou yo ka al gade pou yo ka al tande pou levanjil vodou a pou l sikile pou l mache paske nou bezwen rive a 50 mil abòne nan moman n ap pale la yo. E m konnen depi nou tande se vwa se vwa mèt pluviose ki pale avèk nou nou deja subscribe nou deja view nou deja fè tout sa nou genyen pou nou fè sou paj YouTube sa se sak fè map mande nou ankò tanpri kenbe vodou fò kenbe lwa w fò mwen menm poum ka kenbe vodoum fò poum ka kenbe lwam fò edem.
Fanmi Facebook mwen yo, fanmi YouTube mwen yo. Fanmi Mwen menm si m site non nou pral fè jalou. Se sa k fè m salye sèk mèt la nan non tout medam yo e m salye mèt e ou a nan non tout mesye yo. Men n ap salye nouvo gwoup sa a ki se Se Vodouyizan nou ye ki se yon gwoup k ap mache trè byen. Mwen di nou kenbe rèd pa moli. Kontinye, kontinye aprann vodou nou, kontinye fè sa nou genyen pou nou fè. Pase mèt Pluviose ki son moun yo voye. Lè nou di yo, nou konnen yo se se sinonim de tout lè choz. M pa konn kiyès ki mennen m la a. Men se voye yo voye m. Si m t ap di tankou mèt Ogou.

Donk, mwen gen yon misyon pou m vin pale ak nou, mwen gen yon misyon pou m vin pale koze e m pral pale koze, tande. Enben, se nan koze sa a ki fè w wè moun yo, yo denatire nou, ki pèmèt ou wè nou sou tout latè, n ap vagabonde tankou zwazo ki san nich, tankou moun ki pa gen, ki pa, bon, antouka nou te, nou te nonbèwan wi sou planèt la, w konn sa? M ap tounen. Ebyen depi la koze nou kòmanse li toujou gen yon mouchwa jaune ki mare an kwa sou dol nou jwenn gen yon lwa ki solid avèk nou menm ki soti dan lè se la vle di agaroua Se li menm ki ta sanse jeneral lwa dife yo. Menm si w tande gen marinèt, menm si w tande gen rèn mazila, men se Agawou ki mèt dife a. Ou jwenn, alò la n ap pale de lwa fe. La nou sou, nou sou, nou sou kat. Kat pol yo ki se tè a, dlo a, dife a, lèr la. Donk, gon lwa ki kòmande lèr la, li rele Babè. E gon lòt lwa ki kòmande rivyè yo, depi w tonbe nan rivyè, li rele Silibovavou. Se li k kòmande rivyè a. E gen mèt agwe kounye a se li menm ki kòmande lamè la. Men prensip yo wi. Ebyen nan nan diplomasi yo mete an plas kont nou premye bagay yo fè yo kreye Yon Sen Michel Akanj nan plas Mèt Agawou pote ba nou. Depi la nou kòmanse pran kou. Epi nou jete Agawou nou, nou anbrase, alò Agawou nou ki se yon lwa ki anti fe, sela vle di ki pa boule nan dife. Epi yo pote yon Sen Michel Akanj ba nou. Nou pran l. Lwa Angarou sa a s on lwa ki la kòm yon lwa konbatan. Manje li se diri a pwa wouj plis kodenn. E pou w salwe li se avèk mouchwa wouj avèk on manchèt. Epi s on lwa ki bay anpil pwoteksyon. Li pa yon lwa ki nwizib, li pap janm fè w mal. Li gen mouchwa jón, li gen mouchwa wouj, li gen mouchwa eeuh. Fòm di nou gen anpil moun ki pa konnen si yo pa salwe agwe avèk mouchwa.

Pou w pote yon ponp, sa k rele ansan an, yon ponp a ansan. Epi fò w pote yon flè woz. Manje bouyi, pijon blan, kana blan, avèk pwa wouj. Epi kounye a, ou konn sa yo fè? Gen yon k ba nou l pou Sen Patrik wi. Ebyen men koze nou ki fè yo denatire nou, ki fè nou menm menm nou vin gon pwoblèm pou nou konnen kiyès nou ye, pase depi yo natire, yo denatire lwa nou, yo denatire Bondye pa w la, ebyen kounye a lè yo fin foure w nan Bondye pa yo a, pa gen anyen k ka mete w deyò. On bagay ke nou pa ta konnen, Mèt Agwe, kòm nou konnen deja, oubyen sa k pa t konnen ap konnen, se li menm ki chèf siprèm, mè la, selon otorizasyon ke l gen. Epi jou prensipal li, il sont otorize jedi e lendi. Se sa k fè gen de travay. Ou pa al chache l jou lendi. W ap tonbe nan dlo. Wi. Antouka, se koze sa nou pral pataje avèk nou. M te ka pale nou tou ki swivi de la sirèn. Ki swivi de lwa grann yo. Mètrès Freda. Bosoukan blan men 3 kòn wi ou jwenn lwa towo yo ou jwenn kouzen zaka m te ka fè devlopman sou tout lwa sa yo pou ou lòske nan orijin ou ou vin gen lwa sa yo ki sanse Lwa ki mèt tèt ou, oubyen lwa d'nesans ou. Se sa k fè n'ap pale de lwa nesans jodi a e nou pral pale koze. Ebyen se bat n'ap bat pou nou rive sou koze nou vle pale w yo. Donk ou jwenn tankou moun ki soti nan planèt Ère yo. Si n ap pale de moun ki soti nan planèt è, se kiyès ou kwè yo ye? Moun ki soti nan planèt è yo. Enben, nou pral pale w koze tande. Moun ki soti nan planèt è yo, yo se Jemo, yo se Balans, yo se Vèso. Sa a se moun ki soti nan planèt è yo. Kounye a, pliske w soti nan planèt è, Li toujou bon lè w pral mande yon travay pou w mete yon rad koulè ble sou ou. Epi jou mèkredi se pi bon jou pou ke w al mande travay lè w soti nan planèt Air. Epi metal ki bon pou ou se or. Tankou gen dwa, ou bezwen pote yon bag pou yonn nan lwa sa yo, w ap chache yon or oubyen yon koulè zefi. Si w ap vwayaje, sitou nan yon vwayaj entènasyonal, li bon pou met bag sa. Nou pral vale koze wi. Men koze tande avèk mèt Pluviose. Men koze. Ou jwenn nan koze nap pale la a? Ou jwenn tankou papa loko? Li son lwa lè? Ou jwenn mèt kalfou, ke anpil moun ap rele mèt kawfou, sa se kolonizasyon, se fransè, koze a rele mèt kalfou. Mèt gran chimen avèk mèt kalfou, yo gen yon korelasyon etwat. Si yo pa menm de frè jimo. Ou genyen de lwa sa yo, ni mèt kalfou ni mèt gran chimen, yo se lwa tè. Ou gen mèt agwe, yo se lwa o, ou genyen mèt gran bwa, yo se lwa tè. E dire de vi Bondye sa yo, yo gen lontan, yo trè long. Epi n ap pale de mèt bawon tou, ki se chèf abitasyon simetyè yo, enben se koze sa yo ki fè w pral jwenn nan planèt è la, w ap jwenn koulè ki mache avèk chak moun, e se koze sa yo, m pa konnen si n ap gen tan pou nou devlope yo, men nou pral gade pou n wè ki kote koze nou, ki kote lwa mache sou lwa, nou pral gade koze. Ebyen si w soti nan planèt O Moun ki soti nan planèt O yo Yo toujou trè santimantal Epi koulè ki trè bon pou yo Se koulè vè Jou vandredi se jou ki pi favorab pou yo Ebyen chèn pou yo mete oubyen bag pou yo pote se ajan avèk dyaman. Se toujou on plezi pou moun ki soti nan planèt O yo ki se, Kansè, ki se Skòpyon, ki se Pwason. Moun sa yo, lè nou tande nou gen koze nou nou pwal regle, enben se sèl mwayen pou nou regle koze nou. Ou jwenn ankò moun ki soti nan planèt tè. Planèt tè yo se kiyès yo ye? Se towo, se vyèj, se kaprikòn. Ebyen, lè ou soti nan planèt tè a, ou son moun ki fèt pou posede anpil materyèl. Selon sa nou jwenn pou ou, koulè ou se. Koulè abityèl pou tal mande travay ou gen 3 koulè moun planèt tè yo. Yo gen jaune, marron, noir. Epi jou ki pwobab pou moun sa yo se vendredi e samedi. Epi metal yo se argent, Moun sa yo toujou posede byen materyèl. Moun ki marasa yo koulè yo se blan e jón tande moun ki marasa yo m tou lage ti sa a pou nou la paske gen moun konnen ki renmen lwa marasa anpil map tounen pou nou vin pale koze. Paseke chak fwa koze a nou wè pa gon moun ki pou pale l, enben nou konnen n ap mouri avèk koze a nan tèt nou. Enben se chay sa a mwen menm mwen toujou di yo ban m pote ki fè mwen m toujou avèk nou lè n ap rele o non Dye men chay o. Chayo chala kole sou do Bolonde. Ebyen moun ki sajitè yo, sela vle di moun ki soti nan planèt fe, moun sa yo, yo tèlman se moun yo ki sansyèl, e yo toujou hot, yo toujou cho pou yo regle tout sa yo gen pou yo regle, sela vle di yo gen yon vitès limyè sou yo. Si ou konnen ou gon Sagittaire nan menw. Ou konnen ou son moun ki paka bay Sagittaire love, pase yo menm, wè yap pale de Freda, moun sa yo, yo gen plis love pase Freda pase se nan nati yo menm. Donk se gwo koze kay madan Lenba, yo gen yon agarou ki mache avèk yo. Donk, Agawou a, kòm mwen te di nou deja, ki se lwa antife, yo se lwa, yo se lwa antife, e se sa k fè moun sa yo, yo toujou, toujou, toujou renmen abiye, yo se moun ki toujou sou li, kòm m te kab di w sa, yo mache tou limen. Men se se yon nati ki bay anpil bèl moun. Yo gen yo toujou gen ogou avèk yo, yo toujou gen èzili dantò avèk yo. E se sa ki fè yo byen nan planèt fe a. Planèt fe a, kòm mwen te di nou deja, se belye, lyon, sajitè. Si wè w paka bay moun sa yo afeksyon si w marye avèk yo, ke l te fi ou gason, ebyen koze w pral pase mal. Men koze. Ebyen kounya si nou t ap gade ki enfliyans koze koulè a fè sou nou, hum koze sa a li ta pral pran nou yon jounen. Tank ou wè eleman feu a. Li pèmèt de vwa tout lè koulè, vizib e lwen, tankou eleman fe a. Se sa k fè, nou wè chak moun ki soti nan yon nan yon dimansyon planetè, se yon bagay ki trè trè fò pou li. Wi. Men nan, li pèmèt li wè koulè yo, tankou wè air Moun ki soti nan planèt Air, li pèmèt li wè koulè yo, epi li gen potansyèl pou l wè oksijèn yo. Apresyasyon de koulè se dlo, moun ki soti nan dlo toujou renmen koulè. Epi ou jwenn moun ki soti nan fe yo tou, yo pèmèt de konprann lè koulè. E moun ki fèt nan planèt tè yo, yo toujou gen anpil sansasyon e enfliyans. Ou wè ou menm ki fèt nan yon planèt, si planèt ou, tankou ou se yon moun ou se belye, tankou lè m di w si w se belye, Belye a se moun ki fèt nan planèt Fe, lè ou Belye oubyen Lyon oubyen w Sajitè, vrè koulè rad ou se ble tande lè w pral mande yon travay. Humm men verite a wi m pote pou nou wi. Ou menm ki jemo, lè w pral mande yon travay, vrè koulè rad ou se mawon. Wi. Ou menm ki li, alò, depi nou pale de jemo, la nou gentan wè planèt air. Planèt air la, se li menm ki avèk balans, avèk vèso. Ebyen depi ou pral mande yon djòb tande koulèw se mawon ou menm ki soti nan planèt ou menm ki se lyon lyon se lèw soti nan planèt fe ou avèk belye ou avèk sajitè ebyen lèw pral mande yon travay tande se yon rad jòn pou mete pou kapab pote viktwa. Ou menm ki ki se balans. Koulè rad ou se woz tande lè w pral mande yon travay. Nou konnen balans li mache avèk jemo avèk vèso. Ou menm ki sajitè lè w pral mande yon travay koulè rad ou se ble tande. Nou konnen sajitè, li mache avèk belye, li mache avèk lyon. Yo nan planèt fe. Ou menm ki vèso, koulè rad ou se vyolèt lè ou pral mande yon travay. Pase vèso, li mache avèk jemo, avèk balans. Ou menm ki towo. Towo se planèt tè li mache ak kaprikòn li mache ak vyèj donk si w towo koulè rad pou w al mande viza al mande djòb al mande travay se vè. Si ou se kansè, depi w ap pral mande yon travay, mete wòb blan w sou ou oubyen mete chemiz blan w sou ou. Pase kansè, li an armoni avèk skòpyon e pwason. Si ou se vyèj, koulè rad ou se gri, kèlkelanswa sa w pral mande, mete yon rad gri sou ou al mande l. Epi se pou w retounen a bon rezilta. Paske lanati pa piyay. Kat eleman yo, yo pa gen manti ladan yo. Se sa k fè lè pou yo tout aji nan moman pa yo, pa gen youn k ap kouri kite lòt. Ou menm ki Skòpyon, koulè rad ou se flamengo tande lè w pral mande yon travay. Kèlkilanswa son ou pral chèche a, mete yon rad flamengo sou ou, jón flamengo. Mwen di wouj flamengo? M kwè se wouj wi. Mezanmi na ede m tande. M konsantre sou emisyon an. Manti non. M ap chèche m wè si gen moun k ap ban m repons sa. Ebyen, si ou se kaprikòn. Ou pral mande yon travay, oubyen ou pral chèche yon rezilta, se toujou mete rad nwa ou sou ou tande. Epi si w se pwason, pwason se ble marin tande, mete rad ou sou ou epi al mande l. Kounya nan koze nap pale w yo, ki kote koze sa yo soti nan planèt ki fè enfliyans sou koze koulè rad pou mete pou al tra pou al chèche travay la? Ebyen solèy la, lè ou mete yon rad jòn, li fè enfliyans sou solèy la ki se enèji. Lè ou mete yon rad blan, li gen enfliyans. Li gen enfliyans sou lalin nan. Lè ou mete yon rad mawon, enfliyans li mache sou Mèki, sou planèt Mèki. Lè ou mete yon rad nwa ou vyolè, li mache sou Saturne. Lè ou mete yon rad ble marine, li li fè efè sou Neptune. E lè ou mete yon rad vè oubyen woz, li fè efè sou mond Venus. Lè ou mete yon rad wouj, li fè efè sou planèt Mars la. Lè ou mete yon ble, li fè efè sou Jupiter, lè ou mete yon vyolè l fè efè sou Uranus e lè ou mete flamengo l fè efè sou Pluton. Ebyen men koze wi Istoryen Pluviose pote pou nou nan gwo koze w wè n a pral pale w la ki se yon koze trè materyèl. M ap tou fè nou konnen sa tande vye zanmi m yo, ou wè lè w pral mande yon travay, koulè rad ou mete sou ou jou a li trè enpòtan. Lè ou mete yon rad blan.

avèk yon teni nwa ak wouj se latak ble se konsakre jòn se ati ou atirans ou lanmou wè ap fè nou konnen jòn lè w met yon bagay jòn o se sesi se sela se trayizon manti jòn se lanmou tande li atire lanmou mov se angaje.

Men se plis oryante, li oryante w pou ale vè kèlke choz. Se sa k fè nan pral rele yo li cha pou yo, pou nou pale ak yo, pou nou montre yo nou nou menm nou gen koze pa nou ke nou konnen wi. Men koze nou wi. Ebyen Rose oryantew epi la couleur gris oubyen la couleur grise li chase tout movèz espri li mèt te yon machin wap achte machin de couleur grise yo wap wè yo plis difisil pou fè aksidan ladan yo Paske yo chase movèzespri, la couleur grise. E men tout medyòm ke nou genyen lè n ap mete nou an armoni avèk nati a. Ebyen, lè nou prale ankò sou jan koulè yo, yo menm yo armonize tèt yo pou yonn konprann lòt, tankou wè blan ki senbolize dlapè e dlinosans, Nwa se krent. Lè ou an tristès tou pou kapab remoute moral ou, ou fèt pou mete w an nwa. Pase li se koulè orijinal de lòm. Li se etwal sakre. Wi, li se lafòs. Wouj se lajwa e viktwa an gè. Ble. Li mete w an armoni avèk jistis e libète. Jone li fè w pote laglwa, bonè, e trayizon lè yon moun trayi w. Mov li sinifi kòmansman ki se limyè nwa an la. E li pote le dout, le doute, E se paske Mov la, li son koulè pèsonn pa ka konprann. Vyolè se pwofondè e grandè. Oranj se chans e siksè. Flamengo se ilizyon, li pote entwisyon, epi li pot anpil pwojè de travay. Vèr pote espwa e akizisyon, ki sinifi latè pwosperite. Woz, li pote santiman ewoyik tou. Men koze wi! Ebyen gen yn koze si w pat konnen l la se pou w vin chache l la a sou Vodou se lavi sou youtube la sou instagram nan sou paj facebook la ou pral chache koze sa yo donk si ou menm kap tande m la a. Ou se yon Vèso ki fèt antre 21 janvye ou 19 fevriye, ou genyen lwa mèt tèt ou pou w toujou rele chak fwa ou pral fè yon demann, ou pral fè travay paske se li menm ki mesaje pa w. Se li menm ki mesaje ki pral pote nouvèl pa w ale. lodela de sa ke w bezwen an. Paske pèsonaj k ap pale anndan w nan, li pi fò ke ou menm paske lè l vle kite w l ale se lè sa ou trepase a. Ebyen si w se Vèso ki fèt 21 janvye ou 19 fevriye, lwa ki nan tèt ou a l rele Papa Loko. Ale konsakre w ak Papa Loko w epi w ap jwenn ou gen gwo rezilta w. Si ou se yon pwason ki fèt antre 20 fevriye ou 20 mars, enben lwa ki nan tèt ou, gwo kokenn chenn lwa sa li rele Legba oubyen Alegba oubyen Mouche Legba oubyen Papa Legba. Ebyen, si ou se Belye, sa yo pote ba nou an, ou fèt antre 21 mars O 20 avril paske se li k nan batistè w sa pou w fè? Ou oblije sèvi avè l. Men pou w sèvi avè l, ou menm pèsonèlman, fò w konn kiyès k ou ye nan pye verite pa w la. Ebyen, depi w se Belye, ki fèt 21 mas o 20 avril, ale chache w gou badagri w. A chak fwa ou gen yon demann pou fè, rele yon gwoup Adagri ou. Epi l pral chache viza pou l ba ou. Li pral ede ou chache komès la, y ap fin manje kòb ou a ladann nan, moun ki achte k pa vle peye w la. Chache bout chandèl ou adrese w avè l. Chache koze w pou konn kòman pou pale avè l. Ou se Towo? Lou a mèt tèt ou, alò lè ou se towo ou fèt 21 avril ou 21 me, 21 avril ou 21 me, ebyen lou a mèt tèt ou se freda si ou pat konnen. Kenbe freda ou fò, rele freda ou fò, moute tanp freda ou epi wap wè nouvèl. Si ou se jemo, jemo se 22 me ou 21 jyen, ebyen lwa mèt tèt ou depi ou konnen ou se jemo, lwa mèt tèt ou, li pa yonn li pa lòt se marasa. Kenbe marasa ou fò, achte ti bòl marasa ou, fè ti laye marasa ou mete nan tout ti manje ti bouch manje, ti moun piti manje. Ti bonbon rache w, ti sirèt, ti labouyi w mete manje marasa sou tab ou. Epi w ap wè nan mizè w ye a si w pap sot ladan l. On moun ki kansè, natif li soti de 22 jen o 23 jiyè. Depi w konnen se kansè w ye, kèlkenanswa sa w pral regle, regle kouzen zaka w. Rele kouzen zaka w. Oubyen rele azaka mede, oubyen rele azaka si, azaka la, azaka krib. Epi w ap wè, tout sa w bezwen ap mache wi fanmi m. Si w se yon moun ki lyon, natif ou se lyon, se sa yo ba ou. Du 24 juillet au 23 août Ebyen rele rele ogou Chango w tande Epi w ap wè kote lavi w fè kwen tande Moun ki Lyon yo yo ka rele ni ogou Chango ni ogou Badagri Si w se vyèj ou fèt 24 août au 23 septembre se la vyèj la kòmanse. Ebyen se azi li dan tò tande. Wi se azi li dan tò ki vyèj yo. Gen anpil moun ki konnen se freda men se dan tò ki vyèj yo. Se li yo ba ou pou notre dam nan legliz lan. Si ou se balans. Talè a m te di nan ki planèt nou sòti, se sa k fè m pa t tèlman. Nou konnen Belye, alò Jemo, Balans, Vèso yo soti nan trigòn Air la. Fe se Belye, Lyon, Sajitè. O se Kansè, Skòpyon, Pwason. Tè se Jemo, Vyèj, Kaprikòn. Donk, si ou se.

Ou menm si w se Capricorn, ou fèt 22 Decembre ou 20 Janvier, ebyen Lwa ki anndan w kap dirije sistèm kò w la l rele Danbala tande. Pase Capricorn nan li gen yon komen akò avèk. Towo avèk Vyèj paske yo menm yo se yo fè pati de planèt tè. Epi men mèt Pluviose ou nan men w tande wi paske gen anpil koze si nou ta pran pou nou pale yo la nou genlè emisyon pa tap fini non. Bon m gen yon gwo koze la pou nou ou kwè m ka fin devlope lè. Tankou w jwenn gon atansyon m ap pote avèk tout fanm ki pafwa gen yon laj pafè, yon laj pakfè, sa vle di yon laj selon moun ke w ye a, depi ou pa marye a laj sa a, ou fè erè, si w marye avan l ou fè erè e si w marye apre l ou fè erè. Ebyen si w genyen balan si w genyen natif ou ki se Scorpion, Scorpion ou fèt pou w ne antre 24 oktòb o 22 novanm se lè sa w Scorpion ebyen pou ke w Scorpion fò w soti nan planèt O ou gen yon rapò avèk Cancer e Poisson lwa ki danse nan tèt ou fanmi m.

Ou an akò avèk Belye, Lyon. Lè ou tande lwa sa ak pat la, lwa ak antre a, ebyen ou gen Balen Djo tande mikou. Balen Djo nan men ou. Gad on koze. Ebyen se sèl Ogou ki rete nan dlo. Ogou sa l rele Ogou mouye, men vrè non l rele Ogou Balen Djo. Yon fanm ki belye, lè nap pale belye, la nou pale de planèt fe. Planèt fe a li gen belye, li gen lyon, li gen sajitè. Ebyen map di nou on koze tande, depi ou marye a 30 an ou soti nan planèt fe, se yon maryaj ki dwe friktye, bon maryaj, si ou fèl a 29 li pa bon, si ou fèl a 31 li pa bon. Se sak fè Si w pa koute nèg sa a ki rele mèt Pluviose bon ougan si a janbe. Si w pa respekte men chay mwen wi yo ban m pote e se sa nou pa konprann nan. Si w se soti nan si w se jemo e e pa jemo non si w se towo ou konn ki kote planèt towo a soti? Towo Li mache avèk Vyèj, avèk Kaprikòn, li soti nan planèt Tè. Ebyen kite m fè w konnen, si depi a dizuit an ou pa marye, maryaj la p ap friktye non. Paske se yon nouvèl yo ban m pote ba nou. M oblije ba nou l. Ou menm ki jemo. Jemo nan ki planèt 1 jemo soti? Jemo soti nan planèt air. Li gen korelasyon avèk balans e vèso. Ebyen jemo, dat ki friktyez. Pou marye, se 37 ans. M pral pote yon koze pou nou la, nou pral tande koze. Ebyen vyèj. Vyèj la pou l marye a 21 ans. Si ou vyèj ou marye pitit mwen. Fè anpil anpil anpil anpil anpil efò pou kap jere maryaj sa paske Olisha banm nouvèl poum ba ou wi Olisha banm nouvèl poum ba ou ebyen janm di nou an vyèj ki gen yon korespondans avèk Towo e Kaprikòn, ebyen Vyèj pou w viv yon maryaj ere se avèk venteyinan pou marye ki se le maryaj pafè, parfè. Ebyen Balans, tanpri fanmi m yo. Depi w rankontre avèk yon moun, li di w se kansè, li se balans, oubyen balens, oubyen balans, ou pa bezwen menm pèdi tan w al marye ak sa. Maryaj la pap dire. Rete fè ti vi nou, rete nan kay la ansanm, fè ti pitit nou. Pase se koze, se koze k mennen koze. Ou jwenn skòpyon, sa vle di balans, jamè. Ebyen map fè n konnen ou menm ki kansè ou gon vi de fwaye kap pi mèyè ke ou te marye avèk yon moun depi ou se kansè wal marye ou pa bezwen pè ou mèt te vole ponpe wap divòse. Al gade pou wè kisak fè mariw la divòse avèw paskel se kansè paskel son bagay ki natirèl li pi bon pou fon vi de couple ou di cheri nati m pa fèt poum marye non si w vle nou rete etènèlman an nou pa marye. Depi ou marye, ou pral pèdi travay ou, ou pral gen tout pwoblèm ki pral rive ou pase kansè yo pa fèt pou marye. Men chay kansè yo tande. Kansè li gen rapò avèk pwason, li gen rapò avèk skòpyon. Ebyen m pral kontinye pou ou pou m fè w konnen lyon. Lyon yo la pou yo marye a 25 an. 26 an pa pou ou, 24 an pa pou ou. Depi w marye a 25 an, tout bagay ok. Ebyen koze nou jwenn pou Scorpion, yon Scorpion li fèt pou l marye a 42 zan. Ke w te fi ke w te gason. Nou pa konn kijan sa pral fèt pou w jwenn yon moun ki gen menm laj avè w. Oubyen, fòk se ou menm ki pran desizyon pou w marye a, fò w gen 42 zan. Si w pral chèche yon moun, fò w konnen fòk ou gen 42 zan daj selon sa analoji a ban mwen. Ou wè moun ki rele sajitè yo. Kèlkelanswa jan yo marye maryaj la ap kraze. Tout sajitè yo difisil. Li pi bon pou yon sajitè rete fè vi l konsa san l pa marye. E se ra fwa ou tande yon sajitè ou tande swa l gen madanm oubyen l gen mari nan kay. Selon sa m jwenn li pi fasil. Li pi li pi pwopis pou li oubyen li pi apresye pou l genyen yon moun pase maryaj la ap kraze kanmèm. Kaprikòn Se a 35 an pou w fon maryaj tande kaprikòn men koze w tande. Verseau Alò Capricorne nou konnen Capricorne li fè pati de planèt tè ki se toro vyèj Capricorne e nou pral pale de Verseau Verseau sa m wè pou ou ou fèt pou marye a 27 ans Verseau ou menm ki soti nan planèt air ou an akò avèk Gémeaux Balance ebyen Se koze sa yo banm poum ba ou verso se a 20 setan pou marye ou marye avan ou chire ou marye aprè ou chire mwen jwenn nan maryaj pwason yo tou pwason yo yo pa fèt pou marye menm jan avèk balans menm jan avèk sajitè menm jan avèk pwason genyen 3 sa yo nou jwenn anpil maryaj ki kraze se paske moun sa yo yo pa fèt pou yo marye. Malerezman, se sa koze a banm, se sa k fè gen de maryaj w ap chèche, maryaj sa li plis kon pwoblèm. M ap kite nou la pou jodi an, mwen renmen nou anpil. Istoryen Plivyoz, istoryen pa nou an, ki toujou ap chèche koze pote pou nou, epi fè eksperyans yo. Swiv eksperyans yo, epi w a wè